Hey pèp mwen an bonswa bonswa fanmim zanmim fanatik bonswa kòman kòman nou ye zanmim fanmim fanatik e la fanmi loto ayiti paw depè 345 kòman nou ye zanmim kòman nou ye fanmim ebyen zanmim se avèk fyète e nou retounen pou dezyèm vèsyon videyo 16 novanm 2024 la nou yòk florida jòjya zanmim e nap salye kèk grenn fanatik ki toujou mete like sou videyo nou ki toujou ban nou pataj. Se enpòtan zanmim lèw fè sa pou nou zanmim ou moutre nou sajès ou amou kew gen pou nou zanmim lè sa ou menm ou eksite nou travay plis zanmim janm te dia zanmim e nap travay avèk 5 karaktè zanmim jiskaske nou rive 25 desanm 2024 zanmim sa pral depan de ou zanmim pa bliye zanmim tou edem avanse zanmim poum jwenn 4000 ea zanmim poum ka monetize chanèl la zanmim. Paske chak jou ki antre se retrè map fè zanmi m ki pa bon pou mwen e ki banm dekourajman zanmi m pou m travay pou nou zanmi m paske lè ou vini ou avanse videyo a zanmi m sa ban nou yon tèt chaje zanmi m tèt chaje sa ban nou zanmi m lè ou avanse videyo a zanmi m ou moutre nou ou pa renmen sa nap fè a ditou ditou zanmi m lè sa ou fè nou neglije pou nou travay pou ou zanmi m ok.

Nou te pase a kote e New York te jwe 518 a 0 de 22. Nou te pase avèk dezyèm lo a sèlman ki pa fè pwa. Men pami 5 karaktè nou ba yo zanmim, 20 se te premye grenn boul nou te gen sou platfòm nou zanmim. E ben zanmim li 0 de te fè dezyèm lo zanmim. Ok, ou menm ki pral tande videyo sa zanmim, silvouplè patajel bay 10 moun ki nan box ou zanmim. Ou byen lagel nan gwoup ou gen sou telefòn ou sou nenpòt aplikasyon gen gwoup la. Lagel ladan zanmim. Lap enpòtan pou nou zanmim. Lap enpòtan pou nou zanmim. E silvouplè silvouplè ankò zanmim pa avanse videyo a. Banm 5 minit sèlman zanmim ki pap koute w yon goud zanmim 5 minit. Li ka pran yon ti tan sou ou men zanmim si w jwenn yon premye lou lap enpòtan pou ou zanmim ok. La frèm sèm zanmi fanmi swaye a la nap parèt avèk 2 magyaj yon loto 4. Ebyen magyaj la kisa li ye nou gen 0 7 57 ki se premye magyaj nou genyen pou sware New York Florida Georgia a zanmim. E dezyèm maryaj nou gen, nou gen 0 1 69 an. 69 0 1 se dezyèm magyaj nou genyen pou sware a la zanmim. Sware New York Florida Georgia zanmim. Zanmim a chak fwa ou pataje videyo a zanmim, ou mete like sou li zanmim. Zanmim silvouplè, sou chak 100 moun genyen nou fèm ou mèt fèm kado 50 like zanmim ki pap koute yon goud. Chak 100 moun mèt fèm kado 50 like. E videyo a fè 100 view, ou mèt fèm kado 50 like. Selman zanmim. Youtube ap edem avanse ak paj la zanmim san sa map bay vag zanmim paske ou fon bon tan wap travay zanmim se pa se pa siksè ou pa fè lajanl pase pou sa map pou sam fè nan lotri a zanmim defwa bagay yo konn kritik men pou sam fè zanmim bon kòm se lòm nou ye nou pa gen rekonesans bon da sa kap pèmèt sa ok ebyen zanmim nan zafè loto 3 nap kenbe menm prèt 7 nou te kenbe maten an la nap fè 707 pou sware a la.

pa dezi ou son sèl loto kat nou gen pou sware a la zanmim men pa bliye se avèk menm 5 karaktè yo nou bay li janm te pwomèt ou a zanmim nap travay avèk 5 karaktè jiska lenfini zanmim jiska rive 25 novanb 25 desanm 2024 zanmim ok ou menm ki deja konekte ak paj la zanmim meyè fason wap edem se like la sèlman zanmim ekri ti wouj la peze l Ale sou premye vèsyon an zanmim metel sou li aktive ti klòch la zanmim lèsa tout sam lage wap jwenn yo an notifikasyon zanmim paske lèm leve 4 è 5 è di maten poum choute yon video zanmim poum anrejistre yon video zanmim poum fon kalkil li pa fasil zanmim ok nan zafè boul pè zanmim nou gen menm 55 menm 2 zero a 55 2 zero nap jwe ak 2 sèl boul pè sware a la nou te jwe ak 3 maten nap jwe ak 2 boul pè. 55 de 0 se boul pè nou gen pou sware la. Eben, si m gon boul pè m te ka swiv apre 55 de 0 m te ka di 77 son bèl boul pè. Eben, yon moun ou ka toujou mete nan fich ou. Ok la, n ap pati pou boul cho. Premye boul cho m gen pou sware la m gen 07 kòm premye boul cho. Dezyèm boul cho m gen 57. Twazyèm boul cho m gen 10 01. Katriyèm boul cho m gen 69. Senkyèm boul cho pou n fini nou gen 82 Zanmi m se t on plezi pou m t avè w swayè la pa bliye se New York Florida Georgia Babay n ap kwaze nan lòt videyo Tchaww.